Lè w ap fè yon ti konvèsasyon ansanm avèk yon moun, evite pale de lajan ke w posede, evite pale de moun ki gen lajan ke w rekonèt, evite pale de madanm ou, evite pale de pitit ou, de lakay ou, sa w posede, kite bagay sa yo prive pou ou, lòt moun pa bezwen konnen jan de bagay sa yo. Alò si yon moun ta mande w, ou ka rete trè diskrè kòmsi ou rakonte pe, pa di twòp. Ou pa di twòp sou jan de bagay sa yo, bagay sa yo son sijè ki sansib li ye, kòmsi ou k ap kreye dè zedmi pou tèt pa w san ke w pa rann kont, se yon sijè ki trè sansib, kòmsi pale de lajan, ou pa bezwen ap vin rakonte tout bagay sa. Byenvni sou Fam Elegant! Fab Elegant se yon ti ribrik kote nou bay konsèy kijan pou kapab elve tèt ou ansanm avèk distenksyon. Comment rester élégante dans une conversation? c'est notre sujet d'aujourd'hui. Si ou gen yon ti tan, rete pou kapab enjoy ti videyo a ansanm avèk. Hello mes chers amis, jodi a nou retounen ankò ansanm avèk yon lòt ti videyo pou ou. Si se pou la premyè fwa wap gadem non mwen se filo map envite w kounya la pou kapab subscribe pou kapab abòne sou chanèl sa pou pa rate oken video nou pataje chak lè nou gen yon ti tan nou pataje yon new video nap envite w fè sa la kounya la si ke ou renmen sijè nou pale de li a ou kapab fè sa gade anba e e e e bagay la wap wè mpa sonje nan kibò li ye si se la si se la mpa sonje wap wè yon ti kote ki make subs. Subscribe li an rouj ou mèt jis peze li epi ou abòne epi ou menm ki abitye gade m deja mwen di w yon gran mèsi pou sipò w mèsi paske w pataje videyo yo mèsi paske w like videyo yo mèsi paske wap sipòte chanèl la and welcome back. Anonse la jodi a se Comment rester élégante dans une conversation se sa ki sijè nou jodi a pou ti videyo a m pap pale anpil nou deja konnen deja map tou kòmanse ansanm avèk premye konsèy la. Premye konsèy pou kapab toujou rete elegant nan yon konvèsasyon, se toujou gen yon bon bagay pou di. Lè w ap fè yon konvèsasyon ansanm avèk yon moun, se yon echanj dide ke l ye. Moun nan pataje ide pa l ansanm avèk ou, ou menm tou ou pataje ide pa w ansanm avèk moun nan, ou ba l opinyon w, konmsi n ap fè echanj. W ap aprann konnen moun nan, moun nan tou l ap aprann konnen w. Sa w ap di, sa k ap soti nan bouch ou, moun nan ap aprann konnen w tou. Li pa fin fè sans kòmsi w ap pale, w ap fè yon konvèsasyon ansanm avèk yon moun, epi pou w mete men anba bouch oubyen w ap manje zong ou, kòmsi ou pa la nan konvèsasyon, ou pa gen anyen pou w di, ou pa gen anyen pou w pote nan konvèsasyon an, li pa fin vrèman elegant pou w konsa nan yon konvèsasyon. Alò, ki jan ke w ka fè pou w kapab toujou rete elegant nan yon konvèsasyon? Fòk ou se yon moun ki fè anpil rechèch, ou li anpil, se trè enpòtan, ou li anpil, ou itilize Google pou w kapab fè rechèch, ou li dokimantè, ou gade televizyon, kòmsi. Ou li magazin, konsa ou kapab meble tèt ou pou ka gen bagay pou w di lè w ap fè yon konvèsasyon ansanm avèk yon moun. Sitou se rezo sosyo yo, rezo sosyal yo, ekskize m, ke w ap itilize, fè chwa de moun, fè bon chwa de moun ke w ap swiv yo. Paske gen moun k ap fè de trè bon travay sou rezo sosyal yo. So, ou ka chwazi moun sa yo pou w swiv yo, aprann de yo, tande sa moun sa yo ap di. Pou ka meble tèt ou lè w ap fè yon konvèsasyon ansanm avèk yon moun, pou pa parèt tankou se yon inyoran epi w pa gen anyen pou di, ou pa konnen anyen ditou. Alò, lè m ap di sa, li totalman oke w ap fè yon konvèsasyon, ou pa gen anyen, ou ka pa konnen yon bagay, li totalman oke ke ou pa konnen yon bagay, paske ou pa ka konnen tout bagay. Non retire sa nan tèt ou pèsonn moun paka konnen tout bagay se sèl robo yo bon menm robo yo se pwograme yo pwograme yo pou sa on moun paka konnen tout bagay men fè on ti efò pou ka gen yon ti minimòm lè wap fè yon konvèsasyon ansanm avèk yon moun pou ka rete trè elegant kòmsi wap pale ansanm avèk moun nan moun nan ap pale avèw ou pataje ide paw moun nan pataje ide pal Konsa, w ap ka toujou rete trè elegant nan yon konvèsasyon. Dezyèm fason pou w kapab toujou rete trè elegant nan yon konvèsasyon, se fè si ke ou konnen non moun ke w ap pale ansanm avèk li a. Lè w ap adrese moun nan lapawòl, lè w ap poze moun nan yon kesyon, pou w kapab site non moun nan, pou w kapab di non moun nan. Epi, fè si ke lè moun nan di w non l, fè si ke ou mande moun nan kòman, èske se konsa yo pwononse moun nan, pou w pa fè erè lè w ap pale, pou mal pwononse non moun nan. Epi tou, mande moun nan ki jan non l ekri, si se yon konvèsasyon alekri oubyen nap tèks, mande moun nan kòman non l ekri. Paske gen plizyè fason ke yon non ka ekri. Pa egzanp, m ka pran egzanp sou non m, non m mwen rele Filo, gen Filo ki ekri ansanm avèk F konsa tou. Filo gen filo ki ekri ansanm avèk ph gen moun menm malad yap malad yap fè sik komsi lè w mal ekri non yo komsi moun pa renmen pou yo fè fot nan non yo so fè si ke ou mande non moun nan non l ou pwononse non moun nan byen lè w ap pale avè l ou pwononse non l byen epi si se tèks nap tèks nan konvèsasyon an ou Ekri non moun nan byen paske non moun se yon kado yo fè w depi lè ke w fèt. Moun renmen tande lè lòt moun site non yo epi moun pa renmen lè moun fè fot nan non yo so fè trè atansyon nan ti bagay sa yo. Sa ap fè w rete trè elegant nan yon konvèsasyon kòmsi w ap pale avèk moun nan, ou site non moun nan, ou ekri non moun nan byen epi tou ou toujou sonje non moun nan. Twazyèm fason pou w kapab rete trè elegant nan yon konvèsasyon. Se gade moun w ap pale ansanm avèk li a nan zye, fikse moun nan, fè eye contact ansanm avèk moun nan. Alò nan kilti pa nou, kòmsi timoun pa ka gade granmoun nan je. Men bagay sa m sonje se pou lontan. Ou fou pou yon granmoun ta va pale epi pou w ap fikse granmoun kòmsi gade granmoun nan zye. Yo toujou di w. Timoun pa gade granmoun nan je se timoun maledve ki gade granmoun nan je si w ta le granmoun ap pale ak w komsi w ta leve tèt ou ou gade granmoun yo di w bese tèt ou timoun pa gade granmoun nan je men kounye a bagay yo on ti jan tan an vin on ti jan pi eklere komsi nou pi evolye li plis fè sans pou w ap fè yon konvèsasyon pou w gade moun nan nan zye ou pote atansyon ou fikse. Se moun nan menm si w pa rete konsa w ap gade moun nan men kòmsi tanzantan fè eye contact ansanm avèk moun nan sa montre ke moun nan ke ou pote atansyon a sa l ap di a sa montre moun nan tou ke ou gen konfidans nan tèt ou gen self esteem kòmsi lè w ap pale avèk moun nan ou su de tèt ou ou metrize konvèsasyon w ap fè a ou konn sa w ap di a lè ke wap pale ansanm avèk moun nan ou gadel nan zye epi tou sa ap demontre moun nan tou ke ou se yon moun de konfyans yon moun onèt yon moun ki sensè ke ou pap bay manti ke ou se yon moun moun ka fè konfyans alò pou kapab rete trè elegant nan yon konvèsasyon toujou sonje pa bese tèt ou Ap fè konsa komsi ou paka gade moun nan nan zye toujou gade moun nan nan zye komsi kite tèt ou byen dwat wap pale ansanm avèk moun nan pote atansyon sou sa moun nan ap diw. Katriyèm konsèy pou kapab rete elegant nan yon konvèsasyon se pote enterè nan konvèsasyon an poze kesyon Lè w ap fè konvèsasyon ansanm avèk yon moun, fè konvèsasyon an enteresan, kòmsi ou poze moun nan kesyon. Alò, lè m di poze kesyon an, se pa kòmsi poze moun nan dè kesyon ridikil, kesyon inapwopriye. Alò, nou sonje videyo m te fè dènyèman, kòmsi m te pale de jan de videyo, e de jan de kesyon ridikil, kòmsi nou deja gen yon ide de ki jan de kesyon ke nou pa sipoze poze moun. Men. Kòmsi poze moun nan bon kesyon, kòmsi kesyon moun nan kapab alèz pou l reponn ou, kesyon ke moun nan pap santi l dan lanbara pou l ka pataje e e enfòmasyon an ansanm avèk ou, kòmsi ou ka mande moun nan kisa ke l renmen, kòmsi kisa moun nan fè, kisa moun nan fè pou fann, kòmsi ki ki kijan de manje ke l renmen, kisa l fè pou lwazi, jan de ti kesyon sa yo kòmsi ou ka mande moun nan li, moun nan pap gen kenn pwoblèm pou l pataje. jan de fòmasyon sa yo ansanm avèk ou. Epi tou, si moun nan di w li te acheve tèl bagay, kòmsi fè moun nan yon ti konpliman, moun renmen lè lòt moun fè yo konpliman, kòmsi fè moun nan konpliman, epi men konvèsasyon an enteresan, pataje ou menm e e kisa w renmen, ki manje ou renmen, kòmsi ki jan de e e pataje kilti nou, menm si moun nan kòmsi se ayisyen li ye tou, oubyen si se yon etranje, ke m pa konnen, kèlkeswa moun w ap fè konvèsasyon ansanm avèk li a, Pataje ide w ansanm avèk moun nan, fè konvèsasyon an, jan m sot di la, fè konvèsasyon an trè enteresan. Epi, si moun nan gen yon bagay sou li, kòmsi w ap pale ansanm avè l, pa egzanp, si cheve moun nan bèl, oubyen moun nan gen yon bèl ti bagay sou li, felisite moun nan. Lè w felisite moun, moun nan santi l pi konfòtab pou l kapab pale ansanm avè w, li pi alèz pou l kapab. fè konvèsasyon ansanm avèk ou. Alò, pou kapab toujou rete trè elegant nan yon konvèsasyon, se poze kesyon e poze bon kesyon. Senkyèm konsèy pou kapab rete trè elegant nan yon konvèsasyon, se tande plis ke ou pale. Alò, ti pwen sa, m pa p fè anpil kòmantè sou li, paske m pale de sa deja sou chanèl sa, m pa p vrèman pale anpil sou li. Men lè w ap fè yon konvèsasyon ansanm avèk yon moun, ou fokis sou sa moun nan ap di w la epi ou menm ou tande. Paske nan yon konvèsasyon, kòmsi m pale, ou pale, men ou menm pa pran konvèsasyon an, ou monopolize konvèsasyon an pou ou sèlman, w ap pale de tèt ou sèlman, kòmsi ou pataje tout enfòmasyon, ou pa ba moun nan yon ti chans pou l kapab pale. Alò, m gen ti pwoblèm sa tou, m pale anpil, M ap di l ansanm avèk li, men m ap fè efò pou m kapab amelyore chak jou. M konnen gen anpil moun tou ki gen ti pwoblèm sa lakay yo. Se yon efò ke pou ap fè chak jou pou kapab amelyore tèt ou, pou kapab chanje tèt ou. Li pa fin fè sans lè w ap fè yon konvèsasyon ansanm avèk yon moun, ou chita ou pale, ou pale, ou pale, ou pa bay moun nan tan pou l kapab pataje eksperyans pa l ansanm avèk ou. Jan m sot di w la, mwen te fè yon videyo deja sou sa, m p ap pale anpil sou li. Men, pou kapab rete elegant nan yon konvèsasyon, se tande plis ke ou pale. Tande plis epi zipe bouch ou. Sizyèm konsèy pou kapab rete trè elegant nan yon konvèsasyon, se evite pale de sitiyasyon finansyè ou, evite pale de sa ou posede, evite pale kòmsi de bagay ke ou genyen, evite pale de lajan. Lè w ap fè yon ti konvèsasyon ansanm avèk yon moun, kòmsi li pa fin fè sans, pou moun nan san moun nan pa mande w, ou gentan ap di moun nan, premye bagay ou di moun nan, o m posede sa, e ou menm, o me sa m genyen, e ou menm, me, me ki kay, me ki mak machin m ap woule, me kisa m posede, o e ou menm. Li pa fin fè sans, li manke gen klas, li manke elegan kòmsi pou w ap fè yon konvèsasyon ansanm avèk yon moun, se sa ki sant konvèsasyon an, se sa ki priyorite konvèsasyon an. Si yon moun pa mande w bagay konsa ou pa bezwen vini ansanm avèk jan de kòmantè sa yo nan konvèsasyon an. Alò si yon moun ta mande w kòmsi kisa wap fè, ki jan de bagay sa yo, gen yon ti jan trè fasil ou ka reponn moun nan san ke w pa bezwen ke w ap di moun nan, ò me tèl moun ki gen lajan m rekonèt, me tèl moun ki gen lajan, tout tan moun nan map pale ansanm avèk moun sa, m rekonèt mesye Iks, m rekonèt mesye Yigrèg, an li pa fin vrèman fè sans. Pran prekosyon lè n ap fè ti konvèsasyon ansanm avèk moun, sa ka fè moun nan ralanti sou ou, moun nan pral di o entèl se yon pate kwè, kòmsi vle vye ekspresyon sa yo nou pa nou pa renmen lè moun itili nou pa renmen lè moun itilize yo. So pran prekosyon pa pale de sitiyasyon finansyè nou, pa pale de madanm nou, de pitit nou, kòmsi de lakay nou, kite konvèsasyon sa yo prive pou nou menm, Lòt moun pa bezwen konnen jan de bagay sa yo. Alò, se tout sa mwen te pote pou ou nan ti videyo jodi a. Mwen di ou yon gran mèsi si w te fin gade tout ti videyo a. Ou deja konnen deja, si w te renmen videyo a, pa bliye ban m love la. Abòne si w poko abòne, subscribe si w poko subscribe, se trè enpòtan, pa ale san ke w pa fè sa, gade anba videyo a w ap wè yon ti kote ki make subscribe oubyen abòne li an wouj, ou mèt jis peze li epi ou abòne li pap deranjew nan anyen se jis ou fè li pou lèm mete yon ti video deyò pou kapab konnen li pap deranjew nan anyen epi tou pa bliye pataje ti video a ansanm avèk yon zanmi oubyen yon fanmi ou panse ti video a kapab ede epi tou ou menm ki pat renmen video a map diw toujou rete gadem paske chak semèn map fè efò poum pote yon new video. Petèt lòt semèn mwen ka rive sou, kise? Ebyen bye for now mèsi paske w t ap gade. Bye!